Hello hello kote nou kote nou rasanble fanatik blondedy netez yo rasanble reyini nan kay la rale ti chèz nou chita vin pran zen vin tande tout fanatik ki pou blondedy yo vin tande kòman anpil nan yo tap reyaji jan mizik lan ye jan yo renmen efòl fè E jan yo anpil nan yo tap atann bagay la anpil moun ap di mizik lan rive sou yo bon mwen menm li rive sou mwen m pa gen kritik m pral pote dan li fè efò se pa konsa l te ye li fè yon gran efò sa nou ka di l mama Haití antre lakay nou ankò mwen di mèsi a tout abòne mwen yo ou menm kap swiv chanèl la ki poko fè sa pase kite yon kòmantè like abòne tanpri patajel ak yon zanmi yon fanmi ou pap regrèt ok guys mwen vin li kèk tèks pou nou kòman fanatik ki pou Blondedy yo tap pale pa bliye anpil moun kap diw men kisaw fè ki pa bon li sipòtew nan efòw tou paske fòw jwenn kritik se sa se la pou travay la kòmanse m pa kont lè moun yo ap kritike fò yo pote kritik e fò Blonde di li tout sa yo di yo pou li menm pou l wè kòman travay li an e travay li an pa anven. Gen yon moun ki di konsa, bon travay Blonde yon bèl travay fèt nan vwa yon sèl bagay pa janm bliye premye grenn lapli ki te wouze jaden w ki fè w ka ap fleri kounye a bravo mwen renmen w map toujou renmen w. Se vi w ok. Gen yonn ki di sa Gen yonn ki di M ap di w felisitasyon pou efò ou fè amelyorasyon ki genyen nan vra ou menm si tout ayisyen pa fè l mwen vle vle yonn nan grenn ayisyen li bay kredi jodi a ou montre si w fè pli plis efò w ap ka chante vre. E travay plis toujou pou w ap jwenn, w ap wè jan w ap rive. Pa okipe pèp maykowev sa ki poko fin kuit ki plis kwè nan kritike ke fè lojik. Gen youn ki di blond jis opere yo an silans heyy humm ann swiv poun wè jan operasyon sa pral pase. Youn ki di felisitasyon ma belle ke Dye tou pwisan te pwotèj je t'aime amen li resevwal. Pa bliye pandan map li tèks la pou nou ou menm ki poko abòne a chanèl la pa bliye abòne se mama ayiti ki antre lakay nou map li yon lòt pou nou pèse pèse cheri an ale ou kapab cheri an ale m anvi rele anmwe sa se bon fanatik humm yes. Se bon fanatik kap pale. Gen yon lòt ki di Ayisyen ak Ayisyen, Ayisyèn mwen yo, ann eseye kreye ke n ap chèche kritike, ann eseye bat bravo pito ke lè n ap dekouraje yon zantray nou. Si nou pa ka fè miyò, pa kritike yon lòt Ayisyen. Devan devan nèt, Ayiti devan! Humm! Ok! Pou mwen menm gen yon lòt kap pale janl li renmen sa kap fèt la bon tèks sa gen twòp bagay ladann banm kitel pou lòt la papa mezanmi pouki nou nwi fi a konsa antouka Blondedy fè bèl efò efò cheri m swetew travay plis pou yo ka plis palew mal paske lè yap palew mal ou fè plis efò gen yonn ki di good job my queen biw biw blond ap byen pase wi fout m gen yon lòt moun yon lòt fanatik ki di men nou mechan wi se sa nou fè yo manke revoke mwen nan travay mwen. Mwen pou mwen al gade video. Bon mezanmi kiyes ki te voye ou al gade lanmè a? Kiyes ki te voye ou al gade video a? Paske ou se fanatik, ou ta pa tann yon bagay ki bon ebyen cheri, paske l rive sou ou, ou pa ka pa gade l. Se sa k gen nan Blonde lan. Depi l lage yon bagay, depi l pale sou li. Tout moun fokis. Tout moun ap ret tann rezilta. Sa nou wè fanatik yo bagay la ap byen mache. Tout moun, tout egri k ap pale. Kite yo pale lè konsa l fè plis buzz. Se dwa sa l ba nou wi. Li ba nou dwa sinon l te ka fèmen bouch nou. Fèmen tout ti Facebook la paske fò l fè nou pale. Fò l fè, fò l fè nou pale. Fò buzz la byen mache. Fò l byen fè operasyon an ok.

Elo elo elo elo. Reine Reine ou. Nan granmoun nan granmoun nan granmoun. Roody Roodboy fèl Gazzman fèl e li di Roody Roodboy te fè pa dim pa di moun manzè son rat e pou yon Jamaican te ye wi. Ok wi wi.
Sa e pou yon Jamaican te ye. Gazzman fèl tout lòt mizisyen ayisyen fèl.

Yap di entèpretasyon m pa gen pwoblèm avè yo. Jere, Si moun yo fè. Mwen pale avè w, wè entèpretasyon ant parantèz se li k pral fè mizik la mache pase tout moun pral enterese al gade entèpretasyon sa. M renmen sa k fèt nan la wi, m renmen sa k fèt la son lòt gade son lòt bòz ki kreye nan ankò anndan mizik lan pou l mache pi rèd. Gade mwen pale avè nou gade tann tann cheri tann tann cheri tann tann. Blòdòti pa lage anyen gratis pou granmesi vre. Si ke l lage l la li ta konnen ke son entèpretasyon, li konn poukisa l lage l. Li pral mache paske krakèt yo pral di se entèpretasyon, ou pral kouri al gade pou wè si se vre. Hee! Gad jan yon mizik pral mache. Nou pa konprann sa kap fèt nan la? Bon men men m kòmanse wè klè men men. Bon m bay pwoblèm ak sa men men. Pase sa m sot gade an la men men m sezi m wè l. Mwen pa gen pwoblèm avè l ditou Ralph. Si nou gade l la. E kounya mizik la pral mache an gran moun. Ralph tande non, si nou gade nan album Richie, nan Abitus ni Konpa, tout mizik yo, yo pa menm tradwi menm paske mizik yo se an fransè yo ye. That's it. Bon, ti vas lè prete Selena, bidi bidi bam bam, oh oh nou gaga mesye. Ebyen nou ret a moun. Fè yon konpilasyon, Richie fè konpilasyon nan Abitus ni Konpa, tout moun, tout moun, Tinès al vann, Gazzman, tout moun pase se chante lòt moun yo chante.

Gade yon atis. Radouri te pale. Li met pale se. Li entèprete mizik la depi sou de pou Jean-Baptiste gen entèpretasyon nan mizik. Tèt sèt. Li entèprete mizik lan se vwa l ki sòti la li pa pale panyòl nou gon ayisyèn ki rele Blondedy Ferdinand pwent kòm dat sèt. Sa vle di Blondedy k ap pale la menm imaj ki nan bagay fi a ak panyòl la e pa menm imaj e pa menm videyo ki nan pa Blondy a. Sa se Blondy menm.

That's it. Nan tou lè ka granmoun nan granmoun. So e map salye moun YouTube yo m gen 500 527 moun sou YouTube kap gadem aktyèlman la. Anpil respè avèk moun YouTube epi tou abone chanèl la granmoun. E sou Facebook m poko gade konbyen m gen sou Facebook la but YouTube m voye jem sou YouTube map gad la m wè se 527 moun kap gadem sou YouTube kounya la. E mezanmi se pawòl ki mennen pawòl anndan show a la gentan gon lòt zenk ki pete la ki pral fè mizik video a mache. Hello bonsoir madam map tande w nan granmoun nan granmoun nan granmoun. Avan yè nan entèvyou a blòd blòd te di sa wi li di konsa lè Dipèfèk tap tande misik la Dipèfèk panse avèl Dipèfèk ekri misik la pou li li te di sa li tap sere sa son bagay ki klè pa okipe moun yo kap radote kap fè djòl djòl yo fè kaka.

Lè yo di reyinyon an granmoun. Nan granmoun, nan granmoun, nan granmoun. Wouyy! M felisite w anpil wi Ral. Mèsi, mèsi.
Paske m wè w kanpe avèk Blondedy. Bon, sa m ap di aswè a la, Ralph gen konn chante e gen bèl vwa. Blondedy gen tou de. Li gen tou de. Yep, yep. Li fè, li fè tou de. M sezi wi. Ou wè Fantom te di sa wi. Fantom di ou wè Blondedy pa gen tèt di non. La blondedy pa gen tèt. La konn rape. Wi li di blondedy ka apranl. Blondedy gen bèl vwa mwen menm m panse an nou yo panse sèl rebèl si tap konn chante la kaka anben anben. De tanzantan lap grandi la wap vin lap vin pi fò.
Aah m gen